E gran frè m nan tout bagay nèt, tout bagay. E li menm ki A jiska Z. Nou pa gen rele, nou pa gen repons. Ki vi sa ye? Oh!
Sista! Freo! Ay! Bon mwen la. Ah!
Mwen la freo.
Kisa?
Freo.
Epa wap vin la m wap pale pou kont ou sak pase? Bon freo sim pa chita pou m pale pou kont mwen kisa map fè?
Men ou pa fou ou konprann siw bezwen pale wap tann mwen vini epi poun pale. Men freo, e ou menm ki tout bagay pou mwen. Tout bagay nèt freo. Lè map panse a sa yo freo, yo tèlman domine lespri m, ou konn tande yo domine lespri m freo.
Sis, m tande w e m konprann ou. E anpalan de sa, m gen yon bagay m pale avè w wi. Sa l ye la freo?
E
jan map gad bagay yo la, e m rive nan yon limit mwen menm, m pa m pa garanti w ke wap ka fè tout travay yo ak fòs mwen. E m tap reflechi, m gentan ap met pye m deyò wi sista. Kòman sa met pye w deyò?
Sista banm di, menm si w timoun nan laj, gen kèk eksperyans ou pa ke w fè nan lavi a, men Depi m di w m ap met pye m deyò ou gentan wè de ki sa m vle pale. M menm pa wè, esplike m. E jan m ap gad mizè a la, mizè a pa dous non. E m ap pale avè w la, vant mwen ap jwe gita. Ou konprann? Pa wè sa.
M p ap gade m ou menm. Sitou m ap fè sa plis pou ou menm. Lesan apre lesan. Mwen m gentan fè tout sa m ka fè. E m oblije al pran pwen pou al ka dyab. pou m ka gen lajan m ka okipe w. Ou serye freo?
Bon sista, ou pa wè m ap ri. Si m di w sa konsa, e paske m serye. Non freo, m pap dakò yon bagay konsa fèt. Oh!
Sista, m deja gen pi gran. Apre lanmò manman m, se mwen ki chèf kay la. Sa m di w la, e pa avi w m mande w. Pitit sè m ou ye, m te oblije di w sa. Men kit ou te di m wi ou te di m non, m ap pran desizyon m. A vle di freo m pa ka ba w konsèy? Non.
Konsèy ou a, li pa t itil m yon mèrd. Kounye a, èske ou panse m pral kite jèn gason an sa avè w? Non.
Anben vwala.
Anben si m di w m ap pran, m pral pran djab. M pral pran pou m ka gen lajan, pou m ka okipe w. Nenpòt sa k gen pou l pase aprè a. Se mwen menm kap se mwen kap kap fè chwam. Ou pa gen anyen de mal kòmsi ou ka wè nan sa. E ni de byen tou.
Men bagay sa yo danjre. Bon freo kisa w pral bay dyab sa kòm rekonpans? Paske dyab pa janm bay vre. Sista,
M pa konn anyen. M pa konn sa m pral ba li ak sa m pap ba li. Kounye a, e si dyab la mande se mwen menm pou w ba li? Non, fò dyab sa ta frekan anpil.
E deja ou konnen se yon sè ki renmen m anpil. Ou konprann? E m pa kwè, m pa kwè. M pa kwè. Nou pa bezwen met sa nan tèt nou. Ou konprann? Dyab la ap ban m lajan pou m pa konn sa l ka mande anretou. Men m pa kwè l pral mande pou m ba ou. An bon pa konnen djab la se sa w pi renmen an lap mande w. Sak pase kow sot la menm. Monchè ou konnen depim maten map travay papa m oblije m fin travay epi m deside pran yon ti poz ou wè m sezi lèm vin kwaze w la hein. Ou menm wap tann la wi menn. Tande non bon ou menm kap fè tout sèkle sa wap fè tout jaden sa yo sa pou fè yo. Gen gason wi menn rete sou baw. Depi maten mwen wè yon jaden anba a, wap sèkle.
Gen bagay ou pa konnen tande frèm. M pa konnen la, esplike m, sak pase? Eh, an pasan, talè avan m di sa map di la, sak pase menm? Gen yon te sek ti yon sèl grenn kou, m wè vant ou vin gwo, ou gen lè nan bwè bikabònak tou frèm?
Sak bikabònak la frèm? Ah ah! Sa wap bwè? Zanmi m banm di w, banm di w, banm di w yon bagay. Wi.
Wè la yon diaspora nan menm piti. Ew mwen kap sèkle jaden. Men kaka. Wè mwen banm tou. Map mal an fake news baz. Pil bagay. Pil bagay epa epa fake. Bon wè mwen menm wap pale de diaspora sa se bagay moun lòt bò wap pale. Mwen menm bon pam nan m pral baw m pral baw bon bagay. Tale tale tale men lap relem la baz tale. Kèt mesye. Mayi baby. Mayi vin esplike nèg sa yo afèm wi menn.
Bebe tal talè map rele w m nan lari la. Ebyen pa gen pwoblèm. Pa enkyete w map rele w tou swit.

Kontwolo, ou tande m bon apèl wap wap radote kounye a lè sil fache sil fache la e mwen pral fè retirem nan nan dous myèl mwen la wi menn. Ok ok banm banm di w grenn bagay. Men ki enfò gen pwoblèm sa chak fwa kòmsi m vin esplike w bagay toujou gon apèl? Ah sa w ye? Koko, jadon lan wap fè la?

A vle di olye w ta ret anba vant mwen la lòt semèn la pou w alèz Ey m voye achte m voye achte yon vès la avèk yon soulye la wè pa twò lontan yo gen pou yo vini E lè sa w ap wè m Vès ak soulye a ka fòse konsa Ayy Baz m wè lòt semèn ou Ban m di w ou konn poukiyès m ap fè tout bagay sa yo Tande tande tande ban m di w ou ap enkyete w ou ap enkyete w Wè lòt semèn nan la m pral voye yon lè piti paske madanm mwen gen kèk bagay li pral voye Ou gen pwoblèm

Wè misye li prêt a tou pou ti sèl la wè la.
Misye pa pa nèg la poul vin la poul poul konn kote li lague non pi ou nan pi wè sa wè lòt bò a la zanmim. Sèl sa m ka di w. Pa wè sa fè. Li prêt poul pase la matisan pou li. Li nan baz bandi la pote al pran l. Sèl sa m ka di w zanmim. M pa ka di w anyen plis ke sa. Moun nan pa wè w bagay ou pa ka tande moun ou foure afè pa w. Mwen menm son konsèy m ba w.

Mwen pa rive sou mwen. Mwen pa ale.
Lò lò lò lò gen mwa yon la e wa chache pa rive avèl. Mwen pa ale mezanmi. Ou vin la ou vin esplike nèg yon bagay. Nèg a fre a dòt. Eee MB sesi MB sela. Imajine yon mesye gade mwen menm. Ou mwen menm konsa gade jan misye mete maten la met yon chemiz konsa. E apre mwen menm nan zòn nan. E nan youn nan dega met yon ti mayo blan ya dòt mwen menm gade. Yon chemiz konsa vle di yon chemiz ki soti Ozetazini mache 32 milyon. A di bagay e yon nèg a pou pou yon moun ki grapyay paske w ap travay tè a vle di ou pa ka gen fanm. Ou wè fanm sa baz son fanm frè l la te mèt te dyab, frè l la te mèt te vole l grav, frè l la te mèt te ka antre matisan gade fanm sa pa gen pou fè m pa posede l. Kèlkeswa fason. A di m ta pito pase anba tè. E pou m gen fanm nan sa. Yon fanm konsa mesye.

Woy Bon bon Bòs mwen Map kite ou fè travay ou mwen M prale Paske m genyen tan di sa E ou kap fè tout travay ou Ou di map fè Pou m fè travay mwen Wi E ou kap fè travay ou Tout bagay ap sou kontwòl M pa bezwen konnen pou pa di ki Si pawòl ou vin ta pale yon jou Pou pa di paske m te la Gen bagay m konnen